Koman nou ye? Ok, nou e bet sa Se yon nan bon bet pou moun manje Se tou nan legi mwen men anpil Men son bet tou ki anseye nou anpil leson Sa son krab Nou e krab la? Krab la son bet ki e goyis anpil Ou e si ou pran yon paket krab ou mete nan bokit Ou mèt soti Florida wal New York, ou soti Florida wal Ayiti a pye, ou retounen, wap jwenn yo nan bokit la, youn rete kole ak lòt mare. Ebyen se konsa anpil moun fonksyone. Gen anpil moun se krab yo ye. Sa vle di ke si yo pap avanse, yo pa vle yon lòt avanse. Si yo pap pwogrese, yo pa vle yon lòt pwogrese. E se santiman sa mwen devlope lakay. Anpil anpil ayisyen ou konprann depi yo pap avanse piga w avanse depi yo pap fè pwogrè piga w fè pwogrè wa sezi pou wè ou gon sè li tounen w krab wa sezi pou wè ou gon frè li tounen w krab wa sezi menm pou wè ou gon mari ou gon madanm li kapab tounen krab m pa bezwen di w pou zanmi alò jodi a mesaj mwen pou ou menm kap tande m ou menm kap gade m la si w ta remake ou nan mitan yon pakèt krab. E Bondye ta fè yon efò li mete w deyò, pliz tanpri pa retounen nan mitan krab yo. Pase krab la se yon movèz espri l ye. Pase krab la se la l la pou l bare, se la l la pou l avanse. Kòman w ta panse si yon ayisyen oubyen yon fanmi w, yon frè w, yon sè w ale li ouvri yon biznis, li fè yon bagay men sa l fè a depi se ayisyen li ye, li nan avantaj mwen. Se pa oblije mwen menm ki fè l. Yon ayisyen ka fèl. Yon ayisyen ka fè nenpòt bagay depil fèl. Yn avantaj mwen konnen vè ou non paske son ayisyen k fèl. Donk m paka prale poum poum krazel, poum detwil, ou konprann, poum fini avèl. Paske son ayisyen k fèl. Donk men depi ou gen espri krab la nan menw ou nan ou ou pa wè sa. Ou wè ou wè plis ke se pa mwen kap fè tèl bagay. Piga entèl fèl. Piske pa mwen k fè mizik la, mizik entèl pa bon. Piske pa mwen k fè manje a, manje entèl pa bon. Paske m gon espri krab. Sa vle di lefè ke m pa p avanse, piga entèl avanse. Ebyen m ap di w sa zanmi m, si w ta remake, ou bò kote yon krab, fè efò rale kò w. E depi w rale kò w, pa retounen. Paske espri krabis la, espri kabann nan, son espri mizerab li ye. E m reyalize gen anpil moun ki gen espri sa nan yo. Anpil moun gen espri krab. Youn ap bloke lòt. Youn ap mare lòt. Youn ap batay pou lòt pa janm fè oken efò. Depi lòt la ap fè efò, li merite mouri. Depi lòt la ap fè siksè, li merite pou fyèl li pete. Mezanmi li lè li tan. Etanke Ayisyen. Pou n retire espri krab la nan nou. Retire espri krab la. Letènèl pa dakò. Krab anndan legliz. Krab nan gouvènman. Krab nan palman. Krab sou fesbouk. Krab sou youtoub. Li lè pou n retire espri krab la. Se pa paske w pap fè siksè. Sa vle di lòt la pa dwe fè siksè. Se pa paske w pap fè pwogrè. Sa vle di lòt la pa ka fè pwogrè. Moun nan nan fanmi w. Si l fè yon siksè. Se ou menm ki fè l. Moun nan se ayisyen parèy ou, si l fè yon bagay, se ayisyen k fè l. Ou pa bezwen rayi l, ou pa bezwen detwi l, ou menm degaje w pou w fè pa w. Dakò? Sa se yon mesaj de Coach Renaud, Pasteur Renaud. Youtube, Facebook, ou kapab ale la, w ap jwenn mwen pou bon konsèy. Depi w bezwen, jwenn avèk mwen. Mèsi bokou. Retire espri krab la tande. Krab nan gouvènman, krab sou Facebook. kab sou youtube an retire espri kab la e sitou kabann dan legliz yo krabis kabann do kabann retire yo mèsi.